Le nò, le sid, lès, e lwès De loryan a loksidan Depi l bat, zòn nouvèl Ayiti Toujou nan nannan evènman
Mwen salye lemond Ayiti m salye w Tout dyaspora yo nan zòn jeneral mwen salye nou E yon gwo kout mesaj mwen vle voye Yon konsèy Mwen vle voye bay Baz 400 Mawozo an tyèreman espesyal yon yon lamò gaspiyay e Mesye Bondye renmen nou Bondye renmen nou Bondye pa dakò lè moun ap fè sa ki mal Wi se vre mwen fèmen liv lan Bondye pran liv lan. M pa nan pale de liv 400 mawozo paske e de koetisye 5 disèt mwen son lòt moun. Se konsa tou mwen son lòt moun nan mwen renmen tout moun. Bondye pa vle wè lè moun ap fè moun abi, Bondye pa vle wè lè moun ap fè moun mechanste. Si Bondye ka kreye m mwen ka la toujou. Fò m pale pou li. E nan Labib li di tout moun ki pè pale pou mwen m ap pè pou m ap pè pou m pale pou yo tou. Wi se yon obligatwa pou m pale non de Kris e pou m fè nou konnen kiyès ki Bondye a. Mesye m voye salye konsyans nou men m ap toujou di nou se sa k nan tèt nou an m ap toujou di nou kite fè sa k pa bon. Paske nan fè sak pa bon, pa gen oken avantaj ki genyen ladanl. Ti mesye Bondye renmen nou. E yè m apri nan fon dezòd li pa pote m byen. Yes, yè m apri nan fon bèl dezòd li pa pote m byen. Mesye m pote yon mesaj pou nou, m pote yon konsèy pou nou. Kote David te si tèlman kontan avèk Bondye l te chante chante sa a? E l te san e e l te ekri som sa a tou, ki se Som 45 vèsè 20. I di, L ap pwoteje tout moun ki renmen l. Men, l ap detui tout mechan yo. Mesye, m pa ta renmen Bondye detui nou. M pa ta renmen Bondye fini ak nou, paske nou se pitit Bondye. Nou se kreyati Bondye, Bondye renmen nou mesye. Poukisa nap fè sa a mesye poukisa nap fè sa a mesye mesye pa pouvwa bondye bon mwen an m mande nou padon m mande konsyans nou padon men m pa mande dyab nan tèt nou an kap fè nou vòlè kap fè nou fè sa t pa bon an padon pa gen oken jounalis ki ka rele m ki pou mande m rann kont de baz 400 mawozo jamè mesye bondye renmen nou mesye bondye damou nou mesye bondye renmen tout moun bondye renmen tout moun E sa e sa l di nan Som 45, vèsè 20, Li renmen tout moun k ap fè sa ki byen. Li pa renmen Li pa renmen wè lè moun ap fè sa ki mal ti mesye. Mesye pran konsyans, peyi a pa pou nou sèlman non mesye. Bondye renmen nou wi mesye. Ou wè, nan Jan 14 vèsè 15, li di, Si nou renmen m, se pou n o, obeyi kòmandman m yo. Yes. Li di, Si nou renmen m, kòmandman Egzòd 20 an, Revelasyon 22 vèsè 15 lan, fò nou aplike l, pa vòlè, pa fè tout lòt bagay yo. Paske moun k ap vòlè, yo gen yon letan dife k ap tann yo. Men se renmen moun, renmen pwochen w kòm twa menm, mesye. Renmen moun, mesye. Yè mesye m ap ri. Ou konprann? Nou pran, non nou pran 3, 3 kamyon gaz sendomeng mesye. Apre sa mesye san san kote lòt ti machin la mò sanjou pou kisa w fè sa? Yon yon pou kisa w fè sa? Hein? Nou wè mwen menm ki te ansyen chèf baz 400 mawozo mwen ki te premye chèf. Ou konprann m sòti m kite baz la. Men mesye nou ta pran konsyans de mwen menm. Ki kite baz la pou n ta sispann? Eh Ricardo se ou chèf bakòp ou ka pran yon inisrativ ou ka pran yon desizyon di mesye mwen menm mwen m pap fè jan de bagay sa Ricardo e sendomeng ou te ye poukisa ou pa tounen sendomeng poukisa ou pa fè kòb ou al nan lòt ti peyi poukisa ou pa al nan lòt ti peyi sa vle di mesye sa pou nou fè menm pou nou wè nou alèz eh mesye wi M te ladann m pa ladann ankò. Wi m te vòlè m pa vòlè. Mesye nou granmoun mesye. Nou chak ka chache yon travay pou nou fè mesye. Nou ka pran Jezi pou sovè nou mesye. Hein pou nou pa fè sa k pa bon. Si nou pran Jezi bon li pap manke beni nou non. Li pap manke beni nou non. Ou konprann? Mesye li pa bon. M santi m pa alèz lè m wè sè m ak frè m ap kriye. Nou te wè sa tou tout lè m te anndan m pat janm renmen yon seri de bagay men mesye kounya la poukisa mesye nou pa chanje mesye chanje nou mesye men yon bann jèn ti gason nan sendomeng ki aprann kondi bakolodè ki aprann kondi kamyon pou yo ka ba paran yo manje pou yo ka bay fanmi yo manje mesye pou se sa mesye nou pran peyi a nap fèl. Hein lamò san jou poukisa wap fè sa yon yon e kò di e milyonè w ye dola dola dola moun pa konn fè moun milyonè non ou poko milyonè non zanmi m hein ou poko milyonè non lè w milyonè se lè yon pran ou fon kenkayri epi wap vann siman a benefis 50 dola a benefis 100 dola w milyonè se sa wi ki yon bon milyonè bon enfiniman mesye m santi m pa alèz. Lèm wè nap fè jan de bagay sa yo wi bouch mwen pa la pou joure moun paskem yon lòt moun bouch mwen pa la poum fache sou nou paskem pa menm moun avè nou paske se vòlè nou ye nou toujou ap fè sak pa bon men mesye m ta m ta konseye nou pran konsyans lamò san jou bon Janm, ou son bèl ti gason. Poukisa ou oblije fè moun ap pale de ou tout tan? Hein? Kamyon yo nou pran nan men moun yo mesye. E chofè yo ye, yo pa mèt kamyon non. Men se abi n ap fè yo wi. Ou konprann sa m di w la? Sa son abi l ye. Sa son pwoblèm li ye. Ou konprann? Kòlèg Vitelòm. Poukisa n ap fè sa mesye? Sa vle di, menm jan komisarya Granti a lage, lage anba abanon an. E konsa, menm jan komisarya Granti se komisarya Kwadèboukè a. Ou konprann, yo lage peyi a ba nou. Men se menm si nèg sa yo ba nou dwa pou n fè sa nou vle nan peyi a. Konnen lè n ap mouri yo p ap avè nou. Konnen lè yo arete nou nou pral bre prizon. Konnen yo p ap ka vin lage nou. Paske e nan men pèp la nou pral ye kounye a. Enfiniman mesye, si nou kontinye nan fè sa ki mal, yon sèl bagay k ap tann nou, e se dife k ap tann nou. E nou ka pèdi manm nou tou. Ou wè mwen menm, lanmò m ta konseye w kite sa. Ou wè mwen menm m te al nan lagè, mwen te viktim. Sa k pase? M te al lopital alèz. Men ou menm sonje w pap ka al lopital. Pa kite yon yon mete w devan pou lwe mach ou. Konnen granmoun ou ye. Ou pap timoun ankò. Franchman, enfiniman ava eskize m anpil. Si ke w te konn li. Ou ta wè tout kòmantè ou pa hein ou ta wè tout kòmantè yo ou ta wè tout mesaj moun ap joure ou mwont pou ou wi jamè mwont hein gade nan valè bagay m te ye avè w konprann m di Bondye mèsi dèske Bondye retire m nan sa ooh gloire a Dieu mèsi senyè konprann gade m sot nan degoute mò avè w hein m sot nan degoute mò konprann sa m di w la Pase mwen ansanm avè w. Ou konprann? Ou ki te konn pase m lòd, fè yon seri de bagay. Men m te di Bondye mèsi, lè ke m te vin chèf ou a, m pa t fò sa yo. Fò wè m pa menm moun avè w. Tankou jèn ti gason ke m ye, en, se pa bagay m konn abitye avè, lè w konn al di m an al leve mò met nan do m pou fè lwil, an al leve mò met nan do m pou fè dlo mò. An al leve mò avanw met nan dom pou fè humm pou fon seri de bagay boutèy kout lè ou konprann Bondye fè chak lèw konn pasem lòd mal fè sa yo mte wonz kòm epòk lèm te sòlda men lèm te chèf èskem èskem te fò sa hein mesye mpral di nou Bondye renmen nou Bondye renmen nou Bondye renmen nou Bondye renmen nou. Paske mwen menm, m pa renmen sa n ap fè a menm. E m ap li yon lòt vèsè avè nou pou nou ka pi alèz, Kote Bondye pa renmen moun k ap fè sa ki mal mesye. Nou mèt ap viv, nou mèt ap dòmi, nou pa byen dòmi non. Nou mèt ap manje, m konnen nou pa byen manje. Men poukisa mesye nou pa kite bagay sa? Poukisa n ap fè Sendomeng pase mizè konsa? Poukisa n ap fè Malpas Grandsye pase mizè konsa Barebre? Nan menm zòn nou wi mesye. Eeh menm zòn non poukisa nap fè peyi a soufri konsa enfiniman m ta renmen nou fè menm jan avèm pou nou sove tèt nou paske mesye nou pa ret jou ankò pou nou mouri èske w konprann alò ou konprann nou chwazi voye manman nou gaspillage chwazi voye manman l la Dominique Ou chwazi voye manman w Giyàn, ou chwazi voye sè w Giyàn, epi on bon pou kraze peyi a. Ben Bondye wè w, Bondye wè nou tande ti mesye, nou ak gade Naome nan Naome 12 vèsè 9 kisa l di? Se pou nou youn renmen lòt ak tout kè nou. Ou wè sa l di? Rayi fè sa, li di rayi sa ki mal. Li di. Rayi sa ki mal, men kenbe fèm nan fè sa ki byen. Men ni wi mesye. Eh Bondye di nou rayi fè sa ki mal. Kote l mesye? Sa vle di e ti machin nan pou nou pran pou nou wi m konnen ti machin nan pou nou pran pou nou manje. M konnen ti machin nan pou nou pran pou nou viv. M pa gen pwoblèm. Men remèt remèt zam pou wè Si leta, fè yon premye jès a leta, remèt leta zam yo, epi nap wè si Bondye li menm li pap gen gen padon pou nou. Mesye, m pa ta renmen pou se lè n nan men lapolis pou nap depale. Yes, m ta renmen pou nou fè menm jan avè m, pou nou kite sa, pou nou bay peyi a yon chans. Tout chèf gang nan peyi a, en, ba yon chans non. M t ap kontan. M t ap rejwi, m t ap fè fèt avè nou. E m t ap fè gwo demand pou nou. Nou pa t ap janm grangou menm jan avè m. Hein? Mesye, ba pè ya yon chans. W ap gade lanmò. Hein lanmò? Ou di w bay trèv. Sa vle di w di ou di konsa w bay trèv. Trèv la gentan fini la. Li pa bon konsa. Li pa bon konsa. Èske w konprann? Sa vle di gaspiyay. E konsa w pran peyi a e konsa w fè l. Sa vle di nou menm, se pran machin bon gade. Nou lage dominiken nan kouri nan raje. Men se nasyon blan, e yo menm k ap okipe nou wi mesye. E vwazen nou wi. E mesye se vwazen nou sendomeng ye wi mesye. Pou kisa n ap fè tout abi sa a mesye. Pou kisa n ap fè bay tout pwoblèm sa a. E moun parèy nou n ap manje ankò. E lòm nou ye mesye. Sa vle di nou pa gen konsyans nou pa ka pran konsyans menm. Waww monchè enfiniman sa fèm mal anpil ou konprann sam diw la sa fèm mal anpil humm sa fèm mal anpil gade gwòsè yon kout pawòl li di nan jan nan jan 14 vèsè 15 si nou renmenm gade sal di si nou renmenm Se pou n obeyi kòmandman m yo. Men ni wi. M redi l ankò, men ni wi. Li di si nou renmen m, se pou n obeyi kòmandman nou. Ou wè sa m di w la? Mesye, m renmen sa. M renmen sa Bondye fè a. Bondye sove lavi m. Bondye bon m chans. Bondye bon m chans. E Bondye bonm chans li lage som map redi l ankò li lage som 45 vèsè 20 nan men m lap pwoteje tout moun ki renmen l men lap detwi tout mechan yo mesye. Letènèl gen pou l vin detwi nou wi yes. Letènèl gen pou vin Letènèl pa ret anpil tan ankò pou l detui nou pou l fini ak nou konnen mechan nou ye le maten nou klere kou l fè dizè nou etèn konprann sa vle di e zèb nou ye mesye e zèb nou ye men komisarya grantye a m pral m pral nou bagay e s pou w fè wi. Aa ou ta ka bay pèp la yon ti chans. Ou ta ka bay pèp la yon ti chans. Se David kap pale avè w. Frè David kap pale avè w. M pral di w gade. E frè David kap pale avè w. Pa fè sa. Aa m pral fè peyi a sispèk ou yon seri de bagay. Pa fè jan de bagay sa. Ok m pral di w. Nou pa ka di m pou m pa plede pou pèp la si ke mwen konvèti. Mwen restore. Ok m pa gen pwoblèm non. Men m pa pale de sa ki mal. M pa pale de vye bagay. Men pèp la fò l jwenn yon chans mesye. Yes. Fò l jwenn yon chans. Ou konprann? Bondye di l ap pwoteje tout moun ki renmen l. Ou konprann? Men l ap detwi tout moun ki rayi l. Aa. Èske ou konprann? E, mesye, kouvèti pou nou ka jwenn padon Bondye. Paske l rele nou nan Matye 11, 28. Li di, Tout moun ki fatige, ki gen gwo chay lou sou do yo, vini, l ap ba nou repo. Bondye, gade l di, peche w la te mèt wouj tankou kran razi. L ap netwaye l, l ap lave l, l ap fè l, l ap fè l blan, ou konprann, tankou koton. Lap lavel avèk yon branch fèy izòp. Èske w konprann? Branch fèy izòp la, li pi mal pase klowòks. Èske w. Li pi mal pase mikabonak. Lap lave w, lap pwòpte w menm jan mwen menm. Ou konprann? Li lave m. Li pwòpte m depi avan ke m te restore. Mesye fò nou wè m te gentan restore deja. Mesye m pa renmen l. Li pa fè m byen. E jèn nou ye. E jèn nou ye. Lè yap pale mal de nou an l pa bon. Chak jou yap pale mal de nou chak jou. Pran vitelome granmoun ou ye, kòlèg e jèn ti gason ye. Poukisa nap fè jan de bagay sa? Sa vle di nou kite yonyon mete nou devan ap fè sak pa bon. Sonje yonyon gin ton kote. Sonje yonyon gin ton kote pou machin pa frape l. Sonje yonyon gin ton kote pou bal pa frape l. Men mesye si gen pou frape non kap frape. Kisak te enposib konsa pou se vole tou ba nou manje lè ke nou pat gen zam nan nou pat manje nou pat viv. Wi se vre nou ka pat gen lespri. Pandan map pale avè nou an la nou ka pran konsyans wi de sa nap fè a ki pa bon an. Yè nou kraze lari a, polis grantye yo kanpe yo kwaze bwa yo yak gade nou. E polis grantye yo konnen si yo met on bakop kafou boje, yo met on bakop kafou brenn, yo met on bakop nan 5 lan e lapè, yo lage wout la ba nou pou nou kraze mesye. Aah e konsa nou pran peyi a pou nou devore? Hein wi se vre m te ladann antanke nèg Bondye vin bay lespri kounye a lap di nou men ki chemen pou nou pran mesye chache met bon konprann nan tèt nou non pou nou ka dire sou latè nou pa ret 1 an ankò non pou nou mouri Bondye fèm santi sa wi Nou pa ret 1 an pou anpil mouri ladan nou non. Enfiniman sa fèm mal, pou chak lè yon yon di nou kraze lari a pou nou kraze l. Men sa fèm mal tou, avèk polis nasyonal, penitansye a ki fè jan de travay sa, e ki pa janm bay peyi a on souf tou. Ki pa janm bay peyi a on souf. Pase on moman si ke w pa, si ke w te sere boulon yon yon, m panse, pèp Gantye, pèp, pèp, pèp Sendomeng ta gon souf. Èske w konprann? Hein? Granti, lapolis granti yo, poukisa nou fè sa? Sa vle di, en 7 minit a kondi machin pou nou rive sou nèg yo, pou nou kite nèg yo pran 3 kamyon gaz, e san konte lòt ti machin, san konte lòt gwo machin? A, monchè, mesye, sa fè m mal anpil. M kwè gen yon jou, Bondye ap, Abraram ap di sètase. Ou konprann sa m di w la? Gade kòman gaspillay ou pran manmanw Eloud ou poze la ret yon kot hein ou voye la ret la Dominique ou voyel poze la Dominique ou konprann lamò pran manman nda pou out li voye lal pozel ou konprann la Guyane li pran sèl la Clarice ou konprann Clarice Joseph ou tou voye lal laba ou konprann. Pwomennen fè kòb kidnapin voye ba yo. Lajan sa e pa anyen lap fè pou yo non. On jou ap nik tou wè polis nik pran yo li mete men sou yo. Ou konprann sa m di w la? On jou lap wè wap wè nik nik wè polis pran mete men sou yo li voye l vini. Èske w konprann? Sa vle di, bon m pa la pou m agravye lè choz. M pa la pou m agravye lè choz. Pase w konprann m paka ap kouri bay non w konprann m an mon gaspiyay men fò w ta fon silans wi Bondye mande pou w fon silans letènèl mande pou w fon silans w konprann lamò fò w ta fon silans wi man en letènèl mande pou w fon silans yon yon fò w ta fon silans wi pase w konnen manman w gen anpil pwoblèm w konnen manman w gen anpil pwoblèm èske w konprann a edon annik fè kòb kidnapin w konprann voye bay w konprann voye voye bay yo. Epi yo menm menm pou yap byen manje pou yap byen bwè epi pou yon lòt pèp menm nan pwoblèm. Mesye m pa renmenl konsa non m pa m pa m pa m pa m pa tèlman fin renmenn konsa. Si nou wè si nou wè Bondye Bondye Bondye rive nan baz la hein li retire premye chèf nou menm nou pa tap nan bezyen ranplase premye chèf non. Nou ta sipoze tou konvèti nou ta sipoze tou repanti epi pou nou jwenn padon Bondye. Sa byen fè mal. Yè non kraze lari a. Ou konprann sa m di w la? Sa byen fè mal dèske yè non kraze lari a. Èske ou konprann? Èske, èske nou konprann? Sa byen fè mal, sa byen fè mal pou sa nou fè yè a. Ou konprann? Sa byen fè mal pou sa nou fè yè a. Nou kraze lari a plat. Pran pil machin gaz. Sa byen fè mal wi. M santi, m santi m pa byen. Men, m vin avèk vèsè pou nou pou nou ka konprann Letènèl mande. Se pa Letènèl ki mete dosye vòlè a èske w konprann? Se nou menm ki chwazi vòlè pase Bondye li menm avan l te kreye lòm li te fè li li te met manje anvan. Konprann, li te met manje manje anvan lè nou vini pou nou manje. Apre li kreye nou, li di nou men jaden an gagote. Èske ou konprann? Li pat li pat fè l pou nou te vòlè, li fè l met la lè nou grangou pou nou manje. E lè w wè Adan ak Èv te fin peche, ou wè sa l te fè? Li te fin ba yo santans yo, epi epi l te ba yo yon pòsyon tè pou yo viv. Pou yo sekle, pou yo bwete dlo, pou yo okipe bèt, pou yo viv. Men sa vin fè m byen mal, dèske pou se sa n ap fè nan peyi a. E Leta fèmen je yo. Ou konprann? Leta fèmen je yo, Leta kite nou kraze. Pase lè nou fè, lè nou fè, Nou pote lè nou fè lajan m pa gen pwoblèm PM. PM Ariel Henry m pa gen pwoblèm avè w non. Men bon Dye wè w. Ou konprann? Claude Joseph bon Dye wè w. Èske ou konprann? Minis jistis la bon Dye wè w wi. Kidnapin 4 bò nan peyi a. Bon Dye wè nou mesye. Dcpj tou m pa renmen sa wap fè a tou non paske nou konn tout nou konn tout kijan pou nou antre sou nèg yo humm sa byen fèm mal m rele w dcpj m pale w m pale avè w an prive m di w men sa pou w fè men sa pou w fè men sa pou w fè m wè m pa konn m pa konn si se te dcpj l te ye tou paske m pa ta kwè si se te dcpj ou te ye gade valè gade valè pale Konprann anvan ke m restore Letènèl pale avè w. Bon, si nou konnen, m pa nan pale a jounalis. Jounalis pa ka vin mande m de liv. Men avèk pouvra Bondye, avèk pouvra Letènèl, m ap pale avè nou wi. M ap joure nou. E m ap pale avè nou. Bondye wè nou. Bondye konn tout, Bondye wè tout sa n ap fè yo. Bondye wè tout sa nap fè yo. Men mwen menm m konnen m kanpe sou Exode 14 ke Letènèl konbatra pou vou e vou regade le silans. M trè poze. Mwen trè trè trè trè poze. Èske w konprann? M trè poze. E si nou konnen nap chache m nou pap jwenn mwen. Paske Bondye li menm nan konpasyon l li sere m anba zèl li. Li sere m anba zèl li. Gaspiyay m pa gen pwoblèm avè w, lanmò m pa gen pwoblèm avè w. Ou konprann? Yon yon pa gen pwoblèm tou. Bondye, men Bondye wè nou. Tout lòt chèf gang nan peyi Dayiti yo, ba Ayiti yon ti chans. Hein, ba Ayiti yon ti chans non. Ooh! Ala bèl bagay lè yon nonm ap mache dwat devan Bondye. Ala bèl bagay lè yon nonm pap fè sa ki mal. Ala bèl bagay lè yon nonm ap rejwi sa ke l te fè l ap manje. Ooh, pa gras Bondye! Konprann epa pa gras lèzòm non se pa gras lèzòm e vòlè ou vòlèl men pa gras Bondye Bondye sèvi avèk de frè de sè konprann gade gade kòmanm fre Bondye t voye sa yo bon mwen wi m panse si nou fè menm avèm m panse Bondye ap fè pwovizyon pou nou pa zam nan tou ba nou manje non mesye zam nan detui lap detui nou ou konprann m panse bout blak ou son nèg ki gen bèl konprann m panse Joel ou son nèg ki gen bèl konprann fon reyinyon. Konprann oh nal fon reyinyon. Konprann ba peyi a yon chans non yon yon selman paka kanpe devan nou tout pou lap pede voye nou fè sa ki mal non eh mesye poukisa nap fè sa eh Y kòlèg poukisa nap fè sa mesye jere may nou nou mesye mesye m renmen nou anpil wi nou konnen m renmen nou nou konnen m renmen nou si nou pap fè sa ki mal men atyèlman la nan jezi m pa renmen wè moun kap fè sa ki mal non. Wi se vre m pat m pat bon men si Bondye sonje lavi m son tras m ba nou sonje lavi nou tou non haa mesye haa kèm fèm mal kèm fèm mal lèm wè Haïti konsa wi kèm fèm mal em kwè Bondye li menm Lap fè wout, lap fè chemen. A e mwen menm, pou kote m te gitan rive se Bodye sèl ki pran lavi m. E pat gen nou youn ki te pase grangou pase m, pat gen nou youn ki te pase mizè pase m, paske mwen menm menm, on sèl bagay m pat rete pou m te manje wi, non konn sa l ye deja, sa je pa ka wè a, se li menm, pou tèlman grangou a tap bat mwen. Men Bondye te vin fè m kwochi ti kò m nan, On bann kote non men m retire kò m. M retire kò m. Grangou pa ka fè m manje lanman ankò. M ap apsepte tout soufrans yo kòmsi yo te dous. Pase deyò a pa gen anyen ladan l. Touye moun pa gen anyen. Vòlè pa gen anyen ladan l. Se ladan l mwen te ye. M rele pa gen anyen. M rele pa gen anyen. Se je m on bann ki pete. Se ponyèt mwen ki kase. M sot, m antre nan lemond san anyen. M soti san anyen. A yon sandal. A yon pantalon chemiz. M kwè Bondye gon pa pou l fè avè nou. Tout sa m pa di mesye ke Bondye beni nou. M panse sa map di yo non. Nap tande yo. Pa gras Bondye. E m kwè Bondye ap ouvè wout pou tout moun. Pou tout jèn ayisyen ke sendomeng. Ki pa ka travay. La mò m. Jèn gason pa konn san wont non pitit gason m. Fon jan non. Ou konprann. Kade w kou jèn ti gason sa. Ou konprann sa m di w la? Mezi w wè YouTube ap fè piblisite avè w, TikTok ap fè piblisite avè w, men yo joure w anpil tou. Ou konprann sa m di w la? Hum. Iberson m pa gen pwoblèm avè w non. Iberson m pa gen pwoblèm avè w. Alyas Gaspiyay, Iberson m pa gen pwoblèm avè w Gaspiyay. Bon Dye wè w. Hum. Bondye wè w wi. Bondye konn tout bagay. Mèsi. Tout sa m pa di. Ke Bondye beni nou pase m santi kè m ap rache pou Ayiti. Mèsi. Mèsi, mèsi, mèsi, mèsi. Ke Ke Bondye beni nou. Vin boule l. Men depi w wè ou pa byen, vòlè w ap vòlè, e visye w ap fè, e dwèt long w ap fè, depi w wè ou pa byen, kay ou an ti manman, tout sa w genyen ka pèdi. Li di pawòl yon nonm, li, li, li, li, li, li di pawòl, dezyèm priyè di pawòl Yon moun mechan pap janm kite ou wè janl mechan wi lè mechan lè mechan ap pale ou konprann sam diw la ou pap konn tan tankou se sa gen gen anpakèt moun ki nan legliz ki deyò a lè yap pale ou konprann Pawòl li pap janm kite ou fèl wèl mechan menl gon bagay ki kache dèyèl men se sou langaj li ou pral wè ki kote li kriminèl èske ou konprann kote ou te ka wè yon moun avèk bouch li lap pouse yon moun poul pa vin konvèti lap pouse yon moun ou konprann map di tout ti mesye yo sa an jeneralman ki nan bandi. Kap fè sak pa bon an ayiti enpeche ayiti mache depwen vle konvèti yo mèt arete nou konvèti depwen vle wè jezi depwen se jezi n bezwen pran pa okipe moun ou konprann se vle yo pa vle ayiti mache tout sa kap di yo wi fò yo arete frè david men non matye 11 28 letènèl relem li dim sim chaje m fatige vin jwenn li konprann e dapre ezayi 53. Li di l peye dèt li peye tout dèt yo pou mwen deja m pa ka wont non sèlman depi m pratike enkoetyen dekoetyen 5 vèsè 17 si kèlken èt an kris si w nan kris la ou son lòt moun fò m dakò lòt moun e fò m dakò tou m ne de nouvo tou Men mesaj sa a, m pa ta ka pa voye l ba ti mesye m yo paske m ta vle wè tout ti mesye yo kite bandi fè menm jan avè m. E ann kite mechan yo nan kraze Ayiti, men ann vin fè lapè avèk Jezikri. Venez à moi vous tous, Bondye rele non tout ki chaje fatige. E Letènèl pa t vin pou moun gaya, Non epou moun malad li te vini parabòl epa parabòl non wi m ka di parabòl fanm nan lè Jezi te al kapyè a wi sa yon verite li te ye wi Letènèl te mande pou yo te fè tout lavil la konnen sa fanm nan fè a ou konprann li la pou nou bese tèt nou devan Bondye pou nou mande Bondye padon pou sa ke nou te fè ki pa bon pou sa nou te fè ki pat nan volonte Bondye nou pa peche kont moun Somme 51 vèsè 3 e kont Bondye non. non peche. Lè yon mèt vin konvèti, tout gwo chèf gang yo vin konvèti, vin jwenn Bondye. Pase pa ret jou ankò mesye, pa ret tan ankò, pa ret lè ankò. Ou konprann? E, m, mwen menm, m pap apiye medyokrite. Non. Si yon, si, si yon bandi konnen. Ou leve nan yon bon maten lè w touye 50 moun mwen menm ou konnen m pral fè piblisite pou ou, ou pap janm jwenn sa nan bouch mwen. Pase chak lè yon bandi e touye yon valè moun nan lari a epi l jwenn jounalis poste fè konnen sa l fè a e si yo pa san yo pa anòse l Jezikri gen pou vini demen l ap touye plis pou l fè plis. E mesye jounalis mwen yo tou ann pa apiye medyokrite. Paske fraz a mezi. W ap ba yon bandi grade konsa l ap vle moute pi wo. Ou konprann? Lè w wè e tankou egzanp, lè w ap gade egzanp, si pa egzanp jodi a la a Izo fè yon bagay, li wè l gen dimil moun gade sa l fè a, demen si Dye vle lamò ka fè yonn tou pou onzmil moun gade l. Ann pa apiye medyokrite, Sipoze gon ligne radio espesyal pou lè bandi fè yon bagay epi pou annik just bay sa men pa pede poste l sou tout rezo sosyo fè bandi a konnen n moun non mechan yo pa moun ae dyab ki nan tèt yo a e sa ke l bezwen dyab ki nan tèt yo a bezwen kòmsi fè yo wè men sa yap fè non li lè li tan pou n pa apiye medyokrite sak fè nap toujou ret nan sa n ye a tankou konprann gen de bagay moun nan di depi wè l pa akò de Bondye Li pa akòde labib. Kite l la! Epi non gon lign radyo espesyal pou nou di men sa l fè a. Epi pa nan pawòl tout rezo sosyo a nèg sa yo pase e pa nèg ki gen figi yo ye. Letènèl di mechan an pa gen figi ou konprann? Mechan pap dire pou lontan. Mechan tankou zèb depi solèy leve li fennen e granm maten ou konprann li limen men kou solèy leve Ayiti lavi yo pa long. E m voye konsèy sa ba tout ti mesye yo. E chache fè byen nan move kondisyon se pa yon bagay k ap rapòte ou anyen sèlman. E nan viv, nan nan fè sa ke sèl manje sèlman ou ka manje. Apre sa ou pa ka fè anyen ankò. Pase depi pouvwa w la pa la, e moun k ap moute sou pouvwa a, pa w la, Li la pou l kraze tout oswa li la pou l pran yo, li la pou l fè yon pakèt zak, li la pou l fè yon pakèt bagay paske sa k nan tèt ou a pa p vin jwe, sa k pral nan, bandi k pral nan tèt ou a li pa p vin jwe avè w. Se bat pou w pa mouri, se bat pou gouvèneman w lan pa tonbe e fòk li tonbe. E sa k fè m di w anvan gouvèneman w tonbe, bat pou se ou t met tèt ou deyò nan baz kote w ye a, Pa kite pouse moun ki mete w deyò. Lè se mete yo mete w deyò, ou pral fòse pran Jezi, l ap twò ta pou ou. Lè y ap fòse mete w deyò ka tiye w tou. Wi, e li lè li tan e pou n met tèt nou deyò pou n vin jwenn Jezi. Pa kite se chèf ki revoke nou. Pa kite se wa ki pou revoke nou non nan baz non. Rale kò nou vini epi nap temwanye epi nap mande Bondye gran favè, nap mande Bondye gran sekou epi li menm lap konn sa lap fè. Men, moun ou wè ki kite se mete yo mete w deyò m pap janm pran w pou oserye, jamè. Men e lè w met tèt ou deyò menm jan avè m. Fòk gade leka, gade valè privilèj ke m kite, ou konprann sa m di w la? 13 machin wi, Epa très a bon m gen bon tout machin premye chèf la gen dwa woule tout bon mwen sim kite tout humm ou ka pale pale w men w pa konn ki valè privilèj yn kite pou tèt Bondye ou konprann ou tap gade ou menm valè ou bon jan ayisyen yon ti jan bagay yo ta wè yo gen tout byen sa yo nan men yo yo tap janm kite l pou jwenn Bondye men non sa se nivo kominikasyon pa m avèk Bondye So m konnen Bondye li menm pap janm kite pitit li grangou, li pap janm kite pitit li soufri, li pap janm kite pitit li bezwen benyen pou l pa ka benyen depi l pran desizyon pou l mache avè l. E m pap tande, de zòrèy mwen bouche, de zye m pete, kò m gen youn pete deja, lòt grenn je m nan pete, m pa wè anyen menm, m pa menm bon menm gou m pa pran, menm sant m pa pran pou m ka mache ak Kris. Ou mèt pale pale, nou mèt di sa nou vle men m konnen mwen menm mwen m sove. Ou konprann? Men mwen menm mwen m konnen m devan. Pase lè yon moun ap pale yon moun mal, lè yon moun ap fè sa ki pa dakò avèk Bondye, moun wap pale mal la l devan. La mwen menm map mwen menm mwen map kanpe sou Matye 5 vèsè 11, ou konprann, benediksyon pou moun lè ya va joure nou, lè ya va fè manti sou nou, lè nap fè sa Bondye dakò moun fè, mwen menm mwen m ajoute m di peyi wa nan syèl la se pou nou li ye. Bon, pwofesi a ak ak. A akonpli sou mwen. M pran Kris pou Sovè e Mèt mwen, se pi bèl chwa a. M santi m fyè. Mwen byen dòmi, figi m chanje, e karaktè m chanje tou, e menm rad sou mwen chanje tou. E sa se nivo m avèk Bondye pou yo te boule kay mwen, pou yo te boule mezi rad, ti bout jògè ke m te genyen, ti bout pantalon, ti bout sesi ke m te genyen, epi pou Letènèl ban mwen lòt rad dan Leseyè. Nou ka wè frè David la, frè David byen chita. Ou konprann? Benediksyon pou moun k ap gade mesaj sa a. Èske ou konprann? Benediksyon pou moun k ap pataje l pou l rive nan zòrèy izo, ti lapli, lamò san jou, gaspiyay, yon yon, ou konprann, pou yo wè kòman frè a vin ye. Figi m pa chèch ankò gras a Dye. Ou konprann? Figi m pa chèch ankò. Pase kounye a m gen dòmi nan je e nan Letènèl e ki gen dòmi nan je e nan Letènèl ki gen kè poze. E tout mesye m ta vle n konvèti, pa okipe moun k ap vin di konsa e o wi si nou konvèti fò n al devan lajistis. Si kretyen yo voye, si si tout pastè nan peyi a leve yo di fò n al devan lajistis nou brale. Men depi w wè n ap mache sou liy levanjil ne konfòme pa o syèk prezan. Èske w konprann? Nou p ap konfòme nou nan mond sa la a. Jan mond sa a vini la, jan mond sa a brale la, m pa ka konfòme m ladan l. E ya, fò m di w gouvèneman Bondye a, avèk gouvèneman vodwizan, se se de bagay. Vodwizan ret nan kan vodwizon. Ou konprann? Moun Bondye ap ret nan kan yo. Kite pitit Bondye yo vini, kite pitit dyab yo rete. E sa l ye. Pa anmègde moun k al jwenn Bondye. Pase moun k al jwenn Bondye, Letènèl sèl ki pou jije l. Moun ki ret nan dyab, ou konprann, se, se, se, se, se, se, se, se, se gouvèneman dyab la ki pou jije l. Nou konn sa m vle di nou an trè byen. Se moun, se moun, e, Ki nan dyab la leta ka jije. Pase moun Bondye a ap fè sa Bondye mande l fè e lapolis pa ka jije l. Sa ki pou jije l se sèl Letènèl sèl. Daprè Som 51, Je peche kontre twa sèl, Senyè. M pa, sa vle di m pa peche kont moun, e kont Bondye m peche. Kite Bondye fè m peye sa m te fè yo. Men lòm pa ka fè m peye l. E Letènèl sèl ki pou fè m peye l. Si tou l te tanmen fè m peye l deja, oubyen m gon je pete, m gon ponyèt kase, ponyèt sa a li, ou wè, avèk pye m, m te gon pye kase tou. Se Letènèl tanmen fè m peye yo. Kite Letènèl vin fè m peye yo, m konsyan sa m te fè a pa bon. Se tout lè m chita, m wè peche m nan parèt devan je m. Menm nan dòmi l parèt. Paske m pa t gen dwa kite Bondye pou m te al kouri dèyè manje. Men ou pa t konn nivo grangou sa te ye nan kò m. Si m te di w m grangou, èske w t ap bon mwen? Non. Èske w te konnen m pou w te bon mwen? Non. Men kite levanjil la mache. Pa voye moute, kite l mache. Ou konprann? Pase lè apot Pòl t ap pede kraze moun, Letènèl te frape l. Ou pa wè menm kote l te antre nan lavil la Ananyas te priye pou li menm moman an. Ou pa wè l te kwè yo te ba l batèm? An n pa okipe moun k ap ba nou levanjil dlo vye vye dlo. Levanjil n ap nan n ap swiv la li menm, ou konprann, se levanjil Jezikri. Levanjil Jezikri. E Matye 11, 28, Venez a mwa vou tous, ou konprann? Venez a mwa vou tous ki èt fatige e chaje. Ou tande? Tout moun ki fatige e chaje. A di Jezi di lap ba ou repo. Ke Bondye beni ou, ke Bondye avè ou. Ke Bondye pwoteje ou. Se te frè ou David, dan le Senyè, se te frè ou David. Li te di si nou pa vle pale lap fè roch yo pale. Bon men roch la vini kounya lap pale nou enpeche roch la pale e zo David wi premye ou konprann e premye chèf baz 400 mawozo m te ye wi oh èske ou konprann men Chris rele m kounya si m gen si m wè moun nan wouti tonbe m pa la pou m fouye l ankò non m la pou m pran l pou m mennen l lopital Li mèt te gen kòb sou li m pa dwa pou manyen non lè je l klè la peye m sa m te fè pou li e levanjil sa a map swiv dakò ke Bondye beni nou ke Bondye avè nou tout moun ki te anvi wè ti David tout moun ki te anvi wè frè David frè David la frè David la frè David la frè David ap medite frè David ap priye ou konprann frè David ap fon pakèt bèl ti bagay dan le seyè Frè David ap li labib, frè David an plenn fòm, frè David ap byen manje, frè David ap byen bwè. Ou pa wè figi frè David? Frè David vle peyi a rive nan lòt fason, frè David vle fè peyi, ou konprann, frè David vle bay tout jèn yo konsèy pou l di yo jete lèzam. Pase se pa anyen l ap regle. Non li pap fè anyen pou ou. Se pran Jezi pou sovè e mèt ou, epi wap gen lavi ki pap janm fini an. Au son de la trompette de Dieu, nan 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 16, wa resisite si ou mouri. Si w mouri nan sòyè ou pap resisite. Wap ret la pou pran lanfè etènèl. Men si w mouri nan Kris au jour dènye jou, ou la pou w resisite pou ankont du Seigneur dans leurs airs. Les morts en Christ. Ou konprann sa m di w la, lèmò an Kris. Lèmò an Kris li di wi, e pa lèmò deyò non. Ou konprann moun k ap di se zèv ou t pou sove w la. Non, non pa preche levanjil zèv. Sa vle zèv pa pa mache san lafwa, lafwa pa mache san zèv, zèv pa mache san senserite, senserite pa mache san zèv, zèv pa mache san senserite. E levanjil sa yo n ap preche. Se, se le, se, se kò. Se lespri, lam, kò. Kò, lespri, lam. Ou konprann sa m di w la? Nanm ou, ou konprann, lespri ou avèk kò ou. E levanjil sa n ap preche. Letènèl e twa bagay sa yo l bezwen. Ou konprann sa m di w la? E konvèti, repanti, denonse, anonse, apre pou w jwenn padon Bondye. Ke Bondye beni w.